Bonjou ou bonswa tout ti zanmi Rosevie Salissant damou yo kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm se toujou yon plezi pou Rose paw la Rose pa nou an Rose pa nou tout la prezantel devan yon kamera poul fè yon bèl ti video poul fè yon rale mennen vini pou nou sou on pakèt sijè ki vrèman tabou nan sosyete nou an kote anpil moun pa pale de bagay sa yo. Depi w ap pale de bagay sa yo, franchman, menm pwòp Ayisyen parèy ou, menm si se yon bagay yo fè chak jou, yo blije konsidere w nan on, yo mete w nan on lòt kategori. Kòmsi se yon bagay y ap fè l, men yo pa vle pale de li, ki se fè bagay, yon bagay ke nou menm n ap fè chak jou. Jodi a, mwen vin trete yon sijè ansanm avèk nou ke an pakèt moun, kòm si son bagay nap viv o jou le jou nan sosyete nou an kote majorite, nou kapab di 80 pou san fanm mal pou voye. Kisa ki koz yon fanm mal pou voye? Kisa ki koz? Gen fi tou Depi nan jenès yo pou jous yo granmoun, yo pa janm konn sa k rele voye a menm. Gen fi ki di, M pa janm konn sa k rele voye a non. M poko janm voye nan vi m non. Gen anpil fi sa rive. Gen anpil fi ki pale de sa. Malerezman, se yon bagay ke nou rankontre l chak jou au jour le jour. Si w bezwen swiv Rose silvouplè abòne ansanm avèk chanèl YouTube mwen an, paj Instagram mwen, paj Facebook mwen, TikTok, Kouay tout nèt se Rose specialiste en amour se la wap jwenn mwen la wap jwenn bon vibe wap jwenn bon plezi ebyen mes amours de kisa mwen vin pale jodi a mwen vin pale de kisa ki koz majorite fanm mal pou voye. Premyèman, n ap pran strès kotidyen. Lè m di strès kotidyen an, lepli souvan moun nan li menm kòmsi li al sou kabann ansanm avèk nèg la pou l fè lanmou ansanm avè l, men li te pase yon move jounen. Li te pase yon move jounen, e, e, e kòmsi l gen kèk bagay ki ap boulvèse l, li kòmsi li strese, li pa vle kòmsi alèz ansanm avèk patenè l pou l ta ouvri l, pou l ta di cheri ou konn sa k pase, men tèl bagay ki te rive, men tèl bagay ki te rive, jis kòmsi pou l kapab soulaje konsyans li epi pou yo te ka fè bagay la byen pwòp jis pou l te ka rive nan setyèm syèl. Dezyèman, ou jwenn kòmsi lè moun yo ap fè bagay nan kouri, nou menm ti pèp ayisyen an, nou konnen sa majorite moun k ap fon plimen, majorite ayisyen m kapab di, k ap fon plimen lepli souvan se nan kouri. Manman tifi a voye l al achte yon bagay li gentan ba w yon ti plimen li pa voye, ou menm gason ou voye men fi a li menm li pa voye. Si fi a li menm li gen maril tou lap fòse bon on plumen nan kouri li pap voye paske nou pa pran tan vrèman poun fè bagay la lap fè bagay lap vòlè fè bagay la ansanm avèw men lap panse si yon moun vin wèl si yon moun vin barel si yon moun vin kenbel sa vin koz kòmsi lap fè bagay la ansanm avèk yon kè sote fi sa pap voye. Aprè sa ou jwenn yon mank de karès. Mank de karès la, gen anpil gason ki toujou ap di w a yo pa janm e fanm sa pa janm ka voye men yo pa kòmsi karese fi a vrèman. Yo pa pran san yo, pran tan yo pou yo ta karese yon fi byen dous jis kòmsi pou yo te ka fè fi a voye. Gen gason kòmsi se annik antre l voup voup, ouvri pye w ban m mete l epi sa w tande a cheri baton dan laklas. E nou konnen fi. Gen fi ki vrèman egzotik. Gen fi kòmsi ki vrèman renmen lè gason ap byen karese l, byen souse l, ou konprann, byen kòmsi fè l santi li alèz ansanm avèk kò l epi li menm tou pou kòmsi pou l rive atenn objektif li ki se voye a. Gen anpil moun tou Li jwenn pwoblèm sa lakay li, se fi a, pwoblèm nan se nan fi a li. Ki sa k fè sa? Fi a li menm li konn vrèman fèmen, li vrèman fèmen, kote ki ka fè l pi dous nan kò l yo, kote kòmsi ki ka fè l plis sou sa pou l eksite, pou l ta voye al, pa p di nèg la ki kote pwen sansib li ye, ok. Li panse si l di nèg la ba l dwèt, nèg la ka pran l pou vye moun, si l di nèg la ba l tap, nèg la ka pran l pou vye moun. Sil di nèg la cheri m metel pozisyon m renmen se pozisyon sa kap fèm voye nèg la ka pranl pou yon vye bagay sa vin koz kòmsi fi a li menm li ap soufri an li menm li fè bagay avèk nèg la pou fè men l kòmsi l tèlman kòmsi li son moun ki fèmen son moun ki pa vrèman ouvè li oblije ap soufri sa vin koz ke fi sa li menm li pa janm ka voye gen fi a li menm se fwapel nan panno pikel tèt anba bal tap li epi jakel gen fi se konsal voye Nan fè bagay ou pa dwe nan nan nan fèmen nan seri kache lonbrit pandan se tan wap benyen ou konprann ou sipoze alèz ansanm avèk nèg la pou di nèg la cherim men kijan men kijan pou fèl ansanm avèm poum voye gen anpil fi ki fè jiskaske yo mouri yo pa janm voye ou konprann yo pa janm voye Se paske kòmsi yo vrèman fèmen, yo pa ouvè, yo pa vle kòmsi si yo di nèg la se nan dwèt yo ka voye oubyen si se nan ti bèf ou konprann, kòmsi yo vrèman fèmen yo pè di nèg la sa pou nèg la pa pran yo pou vye moun sa vin koz fi sa li menm li pa janm voye. Genyen tou se nan gason an li ye, gen gason kòmsi non sèlman l pa pèdi tan pou l karese fi a, dezyèmman Kòmsi li tèlman kòmsi gen dezi poul koupe fi a li plis panse avèk tèt li, gason an plis panse avèk tèt li ke poul ta panse ansanm avèk fi a, Lannik kòmsi antre ba afè Lannik mete mete bwal epi sa w tande a li djoub djoub li voye epi sa w tande a li kupe fi a li fini paske li menm se tèt pa l ki enpòtan pou li gen anpil fi tou ki pa janm voye se paske pati ki nan kò yo, yo santi kòmsi li li li yon ti jan sansib, kote k te ka fè yo voye a, yo santi kòmsi li yon ti jan sansib pou yo ta kite nèg la touche kote sa. Ou konn wè nèg la konn apral vle touche tèl kote, l di non pa fè sa, pa manyen tèl kote, epoutan se la pwen sansib fi a ye pou l ta voye, ou konprann, se la pwen sansib fi a ye pou l ta voye. Gen fi tou. ki plis kòmsi ki paka voye se paske nèg la li menm li pa bal yon dezyèm ke gen fi nan premye ke a li kòmsi li yon ti jan sou sa men nan dezyèm ke a li te ka voye men nèg la li menm depi li fin voye nan premye ke a ou tande li di w ah m pa sou sa ankò epi sa w tande a fi a li menm li rete la l ap jemi nan kwen se sa k fè majorite fi ki voye gen anpil fi kòmsi e e aprè rechèch gen anpil rechèch ki fèt yo di majorite fi ki nan ann di omoseksyèl, moun sa yo voye pi rapid, pouki, paske fi a li menm li gentan konnen ki plezi ki lakay li, li konn ki kote, ki pwen sansib li genyen, li konn tout pati nan kò l, se menm jan tou l ap konn tout pati ki nan kò yon lòt fi, tout pati ki sansib nan kò yon lòt fi. Se sa ki konn vin koz gen anpil fi ki tonbe nan fè madivin. Se pa paske kòmsi yo yo ta vle rete ladanl non men kòmsi gon plezi yap chèche ke gason an pa ba yo l. Gon plezi ke yap chèche ke gason kòmsi pa prè pou ba yo l. Gen anpil gason ki vrèman, kòman m te ka di sa? E pa rasis non, kòman yo rele bagay sa? Moun ki selfish, kòmsi gason ki plis panse avèk tèt li sèlman ke pou l ta panse avèk fi a. Le plus souvent ou konn jwenn fi sa yo tonbe nan nan nan nan nan bagay omoseksyèl, nan di madivin, se paske gon plezi yap chèche yo poko ka jwenn li. Lè yo rive, pa mande Bondye si yon fi pa janm voye nan vi l, se yon lòt fanm parèy li ki fè l voye. Fanm sa lap plis renmen fanm ke ke gason. Lap di gason an li menm gason pa ka fè l voye, se yon fanm parèy li fè l voye. Epi li plis renmen fi a ke gason an. Ou konprann? Li plis renmen fi a ke gason an. Se sak fè mesye yo avan nou di yon fi paka voye, avan nou di fi sa pa janm voye e nou menm medam yo tou. Avan nou di kon sa entèl paka fè nou voye, chèche alèz ansanm avèk nèg ou. Alèz ansanm avèk nèg ou pou bal pwen sansib ou. Di cheri men tout kote nan kò m Pou touche, pou fèm dous. Di cheri men tèl pòz pou ban mwen, se pòz sa kap fèm voye. Aprann alèz avèk tèt nou medam, ouvri nou avèk nèg. Si nèg la ka fè bagy ansanm avèw, ki pwoblèm ki genyen si w di nèg la men ki pòz ki ka fè w byen? Hein? Ki pwoblèm ki genyen si w di nèg la men kijan pou l fè w voye? Paske ou menm ou bezwen satisfè tèt ou tou, se pa sèl nèg la k pou voye, ou konprann? Mwen menm cheri, menm si m tap mouri map bay verite a, map di cheri men kòman pou fèm li, men kòman e sa k fè depi map fè bagay marim toujou fèm vre, m pa ka di sa nan premye kè a m vre, paske l fèl tout, se mwen menm ki di l, lè lap banm ti bèf m di cheri men kòman pou souse l, m di men kòman pou souse l se konsa l pi dous. Mwen menm son moun ki alèz ansanm avèk marim nan sans sa, m alèz avèl anpil nan sans sa. Afè pou di w pou l banm on kè m pa vre depi nan premye kè a e bliye sa. M di cheri men kòman pou banm li men kòman pou fè l depi lap souse li di li bon la m di non li pa bon la non fè l tèl fason pito jan m di l la e konsa li fè l konsa l ban mwen l humm se konsa l ban mwen l se konsa pou m voye paske fò m voye e fò m voye bagay ki dous lè w fin voye pitit mwen ou gon ti dòmi ki pou ou santi w dous ou santi w ka gou. Ebyen mes amour se te yon plezi pou Rose Paulhasse ansanm avèw mwen swete nou enjoy video a jèm li abòne patajel silvouplè merci beaucoup babay bizou pou nou tout.